Mezanmi leve nou gen zen toujou jounen an pral anpil leve nou gen twòp zen pou nou bay jodia oh oh leve. Ou menm ki etazini video sa se pou ou rale ti chèz ba ou nou konnen chak fwa kem gen jwenn yon bagay ki pozitif m deside potel pou nou paske Nou konnen nou nan yon peryòd nwa, nou nan yon peryòd kote n ap soufri anpil, tribò pa bò. Mwen deside pote ti videyo sa a jis rale ti chèz ba nou, fè yon ti chita e sitou, moun Florida yo la gen yon ti nouvèl pou nou, m vle ke nou tande, men jeneralman depi w ap viv Etazini, gade videyo sa a. Ou tande m? Eske w pare? Ou anfòm? Abòne like pataje nou pati. M di nou se dènye video map fè ok ou pa gen papye ou pa ret Florida lwa ki pase Florida a li bay aksè avèk regu la polis pou arete w pou transmèt ou ba ice lwa Florida a pi di pou nou menm ki imigran depi w Florida kounya wap di m konsa oh ou paka vwayaje al lòt kote ou te gentan konn sa. Paske m gen preske 2 zan m ap di nou kite Florida. Ou pa gen papye nan men ou, si ou vle kache yon lòt kote, ou pa ka rete Florida. Y ap pran ou. Ok? So, mwen menm, si ou gen 10,000 dola ou sere, ok, ou mèt rete Florida. Ok? Dèyè ou pran ou ap pran yon avoka. Paske avoka yo se 14,000 dola yon avoka ap mande la depi yo pran ou Florida. M ap redi sa ankò. Si ou pa gen yon green card nan men ou, ou pa gen yon citizenship nan men ou, Chache jwi to nan lòt state. Bon menm lè mache ou ka mache al Georgia pito al yon lòt kote. Pa rete Florida. Sa gen plis ke 1 an m te di nou ke egzakteman nan moman sa yo ti pyès ap koupe. Donk, koute m lè m di nou nan kèlke ane tout moun nèt, tout
Ayisyen pral gen. rezidans. Ban m esplike w kòman sa pral pase. Non mwen se Economist Jerry, m gen plis ke dizan kòm yon ekonomis, mwen etidye nan Inivèsite de Floride. Ban m esplike w kòman tout Ayisyen tout peyi a, nan peyi a jodi a, pral gen rezidans nan kèlke ane. Ok. Nou konnen byen ke Demokrat yo pral pran pouvwa a an Novanm lan la. San dout. Lè Demokrat yo pran pouvwa an Novanb, kounye a, yo pral kontwole ni Sena a, ni Chanm Depite a. Sa nou konn sa. M pale de sa, m fè yon videyo pou m esplike nou kòman ke yo menm yo pap ka ba nou ti pyès, yo pap ka ba nou rezidans nan moman an paske Trump sou pouvwa a. E paske nenpòt lwa yo pase, Trump ap veto l, sa vin fè ke yo limite de sa yo ka fè. Men banm di w sa pral pase nan kelke ane e sitou nan fen manda Trump lan oswa aprè. E gen diskisyon kap fèt kounye a sou sa. Repibliken yo konnen ke yo pap ka retire tout moun sa yo nan peyi a. L enposib. Gen 350 mil Ayisyen ki nan tps, apèn pandan manda Trump lan yap depòte yon 10 a 20 mil. San dout. Petèt ka gen yon dimil ou venmil ki depòte tèt yo, gen yon lòt senk a dimil y ap depòte, se si. Twasan, twasan e kèk moun a, mil e kèk moun ap rete, ap rete kanmenm nan peyi a. Oke? Men sa k pral pase. Repibliken yo kòmanse ap pale de yon plan pou yo ba moun sa yo rele yon rezidans a pèpetite. E pi gwo pwoblèm repibliken yo gen avèk sa, e l te toujou pwoblèm yo, sè ke pou moun yo gen rezidans men yo pa vle moun yo ka vote. Demokrat yo pa vle tande pale de bagay konsa, paske demokrat yo vle moun yo vote. Paske se youn nan rezon primòdyal ki fè yo vle moun yo vin ameriken, paske yo konnen pi fò imigran se demokrat yo ye. Repibliken yo gen yon lòt plan. Ok? An 2028, an 2028, msye a prale. Repibliken yo pral reprezante pa 2 moun, JD Vance, Marco Rubio. Tande sa map di a byen. Demokat yo deja pou rezidans nou konn sa. E pa gen afè ti pyès ankò paske yo konnen yon executive order ka retire ti pyès la. So, nan bò demokrat yo kelkeswa moun ki vin prezidan an, li deja gen plan pou l bay tout moun nèt papye. Nan bò repibliken yo, ann di repibliken gen pouvwa a toujou. Ki sa k pral pase ant JD Vance avèk Marco Rubio? JD Vance reprezante Trump, li reprezante MAGA. Li vrèman popilè nan MAGA. Men Marco Rubio, avan 2000, lè Trump vin prezidan la, li te reprezante estab, the establishment, sa yo rele Dreplike tradisyonèl yo, nèg tankou nèg ansyen, nèg ansyen tankou Mitt Romney, John McCain etc. Men puiske Marco Rubio kounye a vin asosye l a Trump e l ap jwe yon wòl nan Head of Department of State, yon wòl ki vrèman enpòtan e misye vin vin tèlman ede Trump, misye vin tou vin popilè nan mitan MAGA yo tou. Donk nan mitan MAGA yo, Marco Rubio, ki deja yon nèg ki trè karizmatik, E misye pa sèlman popilè a MAGA men misye li gen anpil krediblite nan the establishment, nan ansyen tradisyonèl repibliken yo ki vrèman sipòte misye. E nou konnen repibliken sa yo fè yon 30 pousan. MAGA vin yon 30 a 40 pousan. Donk, si Marco Rubio sèlman gen 10 a 20 pousan nan vot MAGA a, misye deja moun ki prale pou repibliken yo. E donk, ou vin jwenn. Demokrat on bò, ou vin jwenn Marco Rubio on lòt bò, on establishment guy, epi ou jwenn on nèg ki mesye tradisyonèl, lè misye vin prezidan, misye ap pase on plan pou l bay tout moun rezidans, e plan sa jan m di w lan, si se li k prezidan, li pa p bay opsyon pou moun natiralize, se on on rezidans a pèpetite kote ke chak ane gen on gwo taks ke tout moun ki gen l ap peye. Men moun sa t ka vwayaje lal nan peyil tounen back and forth san pwoblèm. E si se demokrat ki sou pouvwa a tout moun nèt ap jwenn bon rezidans ke tout moun abitye avèl pou yo vin ameriken. Bon, m panse ke anpil moun kap soufri la a Etazini, anpil moun kap kriye la a, yo tande E yo pran san yo tande video sa, tande, gade, m panse ke yo aprann anpil bagay. Mwen menm tou, m tap tande misye kap pale, e gen anpil bagay ki fè sans. Men map tann anpil nan nou ki genyen lòt eksperyans nou fè ti video konsa nou pataje yo avèk mwen. Nou mèt fè ti video pataje avèk mwen reyalite a, E nou di sa hein moun ki konnen bagay la. Bagay depi ou fèl nap evalyel tou nap fè lòt moun gadel se paske m gen o mwen 2 zanmi ki gade video sa avan ke nou pataje li e menm ti bagay la si pa egzanp wap voye yon video voyel kel make sense ok ke ou konnen de kisa wap pale a ok reyalite a paske nou menm se Se soulajman, se se rezilta, se solisyon ke n ap chèche. Nou swete sa, nou swete chak grenn konpatriyòt, omwen, omwen chak moun ta gen yon vye rezidans nan men yo. Konbyen jèn la ki leve la k ap travay? Paske sa k di an, se pa, se pa moun ki leve k al sou kont leta ameriken. Paske gen yon pakèt moun ki sou kont leta. M ap pale de yon pakèt jèn gason, jèn fanm e ki sa, sa tiktokè, sa ki lòt, sa ki, sa ki nan. k ap antreprann yon pakèt bèl bagay, k ap vann pafen, k ap vann krèm, k ap... Epi moun sa yo, podyab, yo te rantre nan Biden, yo te, yo te, yo te pase nan CBP One nan, epi sa w tande a moun sa yo ap soufri. Ok? M panse ke e nan moman n ap pale la a, bagay yo ka diferan. Ok? Bagay yo ka diferan. Eee, an nou tann sèlman ke sa nou santi a, O mwen l ta tout bon vre, se sa jan zanmi an eksplike l la. Epi, o mwen, konpatriyòt yo ka al an souf. Men, an nou di l klè, n ap pale sitou pou pwochèn eleksyon k ap vini. Sa vle di, nou gon bon de, de twa lane la pou n kouri toujou. An nou mete l, 2029, nou gon bon de twa zan la pou n kouri toujou. E, abòne, like, pataje. Mèsi tout moun paske nou toujou la ansanm avèk mwen. N ap kwaze nan lòt videyo. Babay tout moun.